Real Madrid vle egzèse pouvwa l e montre ke se vrèman li menm ki pi gran klub ki egziste nan istwa jwèt sa. Ebyen, apre ke FC Barcelone li ta pral fè demand pou l ta kapab jwe disetyèm joune Liga Miami, Donk, yon bagay petèt ki kapab vyole règ yo nan Liga espanyòl la. E mwen menm avan m menm ba ou kominike Real Madrid la, e pou mwen menm m te gentan wè l pa t ap yon bagay ki nòmal paske m wè yo t ap sikile sa depi avan yè. E yè m wè yo te menm fè konnen ke, ebyen. Liga li apwouve demand FC Barcelone nan pou ke yo al jwe 17 tièm joune a fas avèk Villarreal a Miami. Ankò yn fwa pou mwen menm se pa yon bagay ki tap nòmal paske si se yon lòt konpetisyon ok men depi se yon bagay ki gen a wè donk nan yon peyi lokal oubyen tou nasyonal li pa gen pou lal fèt pou lal jwe deyò. Li pa gen pou l jwe deyò, fòk se anndan peyi a. M pa gen pwoblèm pou yon konpetisyon entènasyonal e de klub kapab, nou kapab mande fè deplasman al jwe yon lòt kote. Men lòskil saji de chanpyona oubyen koup k ap fèt anndan peyi a, oubyen konpetisyon k ap fèt anndan peyi a, deplase l al jwe l nan lòt peyi a, pou mwen menm sa, li pa ta pou yon bagay ki nòmal. Ebyen, Real Madrid. sòti yon kominike, apèn li sòti la, pou l eksprime, ebyen avèk manb li yo, e sipòtè Real Madrid yo, avèk tout amatè foutbòl, e donk li rejte kategorikman, ebyen pwopozisyon, e dòganize le match de la disetyèm journe de la Liga antre Villarreal e FC Barcelone andeyò Lespay. Alò se sa m sot ap di w la la. Yon match k ap jwe nan chanpyona Despay se menm jan avèk yon match k ap jwe nan chanpyona Dangletè. Li pa gen dwa pou l fèt deyò peyi a. Se anndan peyi a pou l fèt pou l pa vyole règleman yo. Real Madrid li fè konnen donk mezi sa, sèt mezi donk li pran mezi sa donk san avètisman preyalab ni konsiltasyon klub yo. Sa vle di son mezi ke Barcelone nèke pran lal fè demand lan sanl pa konsilte lòt klub yo ki nan chanpyona sa ki deja fè yon mank de respè epi li vyole donk prensipal li kapab li vyole prensipal fondamantal de resiprosite teritoryal ki kapab reji e ki kapab reji l lè konpetisyon an ale retou, yon match a domisil e lòt match la a leksteryè. Sa vle di, mwen resevwa match ale, ou resevwa match retou. Donk sa ki kapab e alò se ki fos ekilib spòtif e li kapab bay yon avantaj enjistifye o klub demandeur. Epi e lentegrite de la. konpetisyon, li egzije ke tout match ap dewoule nan kondisyon egal pou tout ekip nèt. Pa gen youn, donk sa vle di tout ekip dwe sipoze jwe nan menm kondisyon legal. Sèt kesyon de al jwe deyò a, sa pa egziste ditou. Nou pa konn kiyès FC Barcelone bezwen al fè plezi, nou pa konn kisa ap chèche. Ebyen, yon modifikasyon

non spòtif. Donk sa ki kapab afekte klèman entegrite spòtiv e menase de fose donk konpetisyon sa a si pwopozisyon sa a li ta mete an evre sa vle di si yo ta aksepte Barcelone al jwe match sa a donk fas avèk Villarreal deyò ok ebyen donk. Konse, alò, konsekans lan, konsekans yo, yo kapab vini trè grav e li kapab konstitye yon tounan nan tout mond foutbòl la, sa ki kapab yon gravite nan tout mond foutbòl la. E an tout eta de koz, ebyen tout modifikasyon, donk, de, de, de se tip, ebyen yo dwe fè objè de yon akò eksplisit e inanim de Tou lè klub patisipan a la konpetisyon nan liga a. Sa vle di ke si pa egzanp Barcelone ta fè yon demand konsa, li pa ka nan kè li rete li fè l konsa, san l pa menm mete lòt klub yo okouran. Donk sa se bagay gwo kòlèt, gwo ponyèt k ap fèt. Tou lè ke jis rete w fè l paske w se FC Barcelone. Men gon lòt klub ki rele Real Madrid ki nan tèt ou, ki pi wo ke ou e kote dirijan yo ta sanble pote pi gwo vès.

demand FC Barcelone nan pou bagay konsa pa fèt a fè deplase al jwe yon match Liga nan yon lòt peyi e menm nan yon lòt kontinan sa pa gen dwa fèt. Donk an defans de se prensip, le Real Madrid a deja pri 3 mezi

kap jwe liga an espay yo okouran e fòk yo aksepte ke sa fèt epi lè sa se poul fèt ebyen liga li kapab aksepte men san sa li vin parèt yon bagay ki yon bagay ki endisipline Barcelone ke jis rete li pran desizyon konsa san Li pa mete oken klub o kouran. Donk sa ki son mank de respè. Dezyèm mezi ke Florentino Perez li menm alò konkrèt ke li kapab pran, ebyen li mande avèk Inyon dè Asosyasyon Ewopeyèn de Foutbòl ki se l'UEFA antanke garan de lentegrite ebyen dè konpetisyon ewopeyèn e de la

2 match ofisyèl 2 konpetisyon nasyonal andeyò de Lespay. Èske w konprann? Se pa foli sou moun Real Madrid genyen, se pa foli gwo ponyèt, men gen yon règleman pou sa depi an 2018. Sa pa gen dwa fèt pou yon match nan. On konpetisyon an Espay ap deplase pou l al jwe andeyò Lespay. Alò, Barcelone byen konnen règleman an, li konnen epi tou li fè yon bagay konsa. Sa e dezòd. E sa yo lè y ap fè sa yo, mwen di nou sa ankò, e chanpyona Espay la si e konsa y ap kontinye fè l, y ap kraze l. Èske nou konprann? Sa se dezòd li ye mèt la. Paske dirijan Barcelone yo, yo konnen règleman an, li la. Epi, e nou kapab di ankò.

Donk li kapab, si se yon bagay ki kapab fèt, li kapab jistifye, ebyen lè sa a, li kapab deplase l al jwe. Men, gen yon règleman pou sa, Barcelone pa respekte règleman an, se yon bagay li fè, e kòmsi li touse ponyèt li, li di gwo nèg pap nan wout bagay, li dwe fèt. Twazyèm demand, ebyen, de Real Madrid, li mande avèk Conseil Supérieur du Sport pou yo refize e delivre otorizasyon administrative nesesè san

tout lè zenstans konpetant. Jan m di w la, Real Madrid li mande donk pou ni FC Barcelone avèk Villarreal pou yo respekte ebyen règleman nasyonal e entènasyonal ki garanti entegrite e bon dewoulman konpetisyon ofisyèl yo, donk li menm ki kontinye ap defann respè Donk enstans konpetant yo. Donk se sa Real Madrid vle fè. Jan m di w la, se pa foli sou moun, se pa foli grandè, men se règleman yo ke Barça li pa respekte, ebyen li menm li soti yon kominike ofisyèl pou l mande rejte tout sa yo le pli vit posib. Donk pou donk sa li pa reyaji sou foutbòl mondyal.